Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye jodia dimanch 15 septanb 2024 ke map anrejistre video sa malerezman jan ke nou te prevwa sa jan ke plizyè lòt moun te prevwa sa kòmanse genyen gran difikilte nan vòl pase pa Jamayik pou vini Brezil yo. Mwen yon ti jan trè pridan nan tèm ke map itilize ase souvan pou la senpl e bòn rezon ke mwen toujou vle rete tann genyen tout eleman denfòmasyon yo avan mwen itilize yon tèm ki plis radikal nan enfòmasyon ke map pase a. Jodi an dimanch 15 septanb lan, mwen pa t genyen kliyan ki t ap anbake, men daprè sa kèlke lòt moun repòte m, premyèman, gen yon gwoup moun ki te anbake swa pa Kap-Ayisyen pou te ale, pase pa Jamayik pou vini Brezil tou, malerezman jodi dimanch lan, moun sa yo retounen an Ayiti. 2 Jamayik. Epi moun tou ki te sipoze anbake jodi dimanch lan pou ale Jamayik e answit pou anbake de Jamayik a Brezil, malerezman yo menm yo pa anbake jodi. Enfòmasyon ki rive jwenn mwen 2 moun sa yo, ta vle fè kwè ke Intercaribbean di ke li pap anbake moun kap tranzite pa Jamayik pou vini Brezil ankò oubyen moun kap tranzite pa Jamayik pou ale Meksik. Kisa ki a la baz 2 desizyon sa yo, o kou de wout, daprè sa kèk moun toujou enfòme m, Mwen renmen mete presizyon sa, se pa yon enfòmasyon ofisyèl de konpayi an, men se sa moun ki t ap vwayaje yo, yo repòte bay moun ki te vann yo biyè a, ke moun sa yo repòte ban mwen. Jan m toujou di l, depi yon enfòmasyon ap pase de bouch an bouch, de bouch a orèy, Se souvan li gen kèk ti modifikasyon, sa k fè m poko kapab di egzakteman se san pou san sa li ye. Daprè sa ke yo enfòme, gen yon gwoup moun ke yo te idantifye ki te gen fo viza Brezil nan men yo, se rezon sa ki fè ke yo te depòte yon gwoup moun kote ni moun ki gen fo viza, ni moun ki gen bon viza pase pami lafoul. N ap redi ankò jiskaprezan se sa ke yo repòte nou. E rezon sa fè ke Pou jodi dimanch lan, yo pa kite moun anbake. Eske definitivman yo pap kite moun anbake pou tranzite Jamayik ankò? Eske se yon desizyon tanporè ki pral genyen lòk kontwòl ki pral mete? Jiska moman sa, nou poko kapab reponn kesyon sa. Pandan semèn sa ki ap kòmanse an, nou ap reverifye enfòmasyon yo oprè de sous ofisyèl yo pou n kapab konnen ki sa li ye egzakteman e madi 17 lan tou mwen ta sipoze genyen moun ki anbake, lè sa an n di enfòmasyon an ap fè yon chemen pi kout pou l rive jwenn mwen paske lè se yon kliyan pa m ki ap anbake enfòmasyon an se kliyan pa m lan a mwen menm. Men lè ke se kliyan yon lòt moun, enfòmasyon an, se kliyan moun nan, a moun nan, e de moun nan, a mwen menm, ki vin fè ke enfòmasyon an pran yon chemen ki yon ti jan pi long anvan l rive jwenn mwen. Nou ap chache enfòmasyon yo tou oprè de èpòt Ayiti an, oprè de konpayi avyon an, pandan semèn nan, e otomatikman genyen plis enfòmasyon Nou ap vini avèk yon lòt videyo pou ou, oubyen li pwobab ke nou fè yon live pandan semèn nan pou ke nou pale de sa. Mèsi anpil pou moun ki tap gade videyo an de kòmansman jiska lafen. Nou pam se Yonas Amazan. Mwen renmen nou anpil nap wè nan yon lòt videyo.